Allo allo bonjour hi guys hi Koman nou ye bonjour bonsoir se Judy welcome back to my YouTube channel mwen la ansanm avèk nou pou yon lòt video guys so nan video jodi an e ann konsidere sa part 2 kijan pou kapab sere chouchou nou boubou nou nou konn sa map pale a medam. So kòman nou ye bèl medam mwen yo video sa se pou nou li ye alright so umm mwen vini avèk video sa se pou moun ki tap di ke la lwa te ba yo like li te grate pati yo I don't know like whatever so ou kapab itilize sa pa bliye nou ap travay sou bagay natirèl so pa gen anyen vrèman vre ki pral ba ou pwoblèm. Sèt, li gen dwa ba w ti grate men li pa ba w, li pa pral ba w twò gwo pwoblèm. Si ou wè l ba w yon ti grate, pa itilize l ankò, chèche yon lòt bagay kal avèk kò ou. So m vini ansanm avèk part 2 sa a. Hopefully you guys enjoy it. Welcome back again. Si se pou premye fwa ou monte sou chanèl mwen an, pa bliye pou kapab abòne ansanm avèk chanèl lan and klike sou klòch lan konsa pou kapab Pa rate oken lòt nouvo video map lage alright Let's do this Alright So avan ke m kòmanse m di nou egzakteman jan sa ye an euh fòk mwen di nou Si ou menm ou panse ou gen yon vajen ki vrèman laj men 2 rezon ki ka koz sa. Alright gen moun ki di se paske ou nan chen ou nan chat ou nan ti miki ou nan ti ti miki menm ou nan ou nan ou nan joseph ou nan jak ou nan tout moun alright so sa se youn nan rezon yo di ki ka koz pati ou On ti jan you know like more than unusual but ann pran egzanp ou te renmen ansanm avèk Jak ki te genyen yon berejèn konsa humm Jak li menm te gen berejèn nan konsa sa vle di pati ou Chouchounou pran gwosè peni li alright sa son bagay ki nòmal paske nap nou konnenn trè byen timoun nan soti aprèl fin sòti li tounen janl te ye a ankò sa vle di li pran fòm nan right so ou menm ou pa a jak ankò oubyen ou fin fè sèks ansanm avèk jak Epi kounya ou pral nan Jean. Epi men Jean ki genyen yon ti grenn fi. Alright, I'm just saying. So, Jean ki gen yon ti bagay tou piti, ale nan relasyon ansanm avèk ou, epi Jean di, Ti Mamoun genyen yon gwo bouboun. But sa sa Jean pat konnen se ke Jacques li menm te gen yon bagay Yeah you guys know So Premye bagay ou kapab fè si ke ou te konnen Jan anben Jak. Diferan ansanm avèk gwosè jan, premye bagay ou kapab fè, se itilize avan 10 a 15 minit, m di 10 a 15 minit la gade, pou kapab evite jan di w ke w bon w bouboun nan je sa. Mezanmi m fèk tande sa alright so map di nou si ou menm ou fèl deja ou kapab dim paske mwen menm m pa konn fèl alright moun yo di ou ka itilize yon ice cube that's ice sa se glas ou ka insert

M tande medam yo pale de li, bon zanmi m ki di m li konn fè l e m menm tande mesye yo konn itilize glas pou pase sou tèt berejèn nan tou pou kapab fè yo dire plis. I don't know, that's what I heard. So, sa se si w konnen, ou pral wè ansanm avèk Jean la. Gwo rezilta nan 5 minit, 5 minit guys, 5 minit, itilize glas lan, mete l anndan, danse tout stil, tout stil, tout stil, dayè nou nan kanaval, danse tout stil kanaval ki genyen pou jis li fonn, epi aprè. Jean pral di bon sa m te panse a epa sa Ba Jean pou bon bagay Ba Jean wap manke blese wi cheri Alright so rezon videyo an se pou m kapab montre nou yon bagay ou kapab fè chak ou ka fè li pandan 2 fwa pa semèn. pou edew bon rezilta alright it's not ice let me put that back in the fridge nou tout nou konnen ajil ajil bon m pa konnen si koulè an ban nou egzateman ki koulè li sipoze ye a but sa sipoze yon koulè vè yon ti koulè gri vè sil pa gen koulè sa li pi Li pi nwa m pa konnen. Oh my God m ap bat a sa pou li toutou konsa. Ajil. Thank you Bebert pou ajil lan. Sa se yon zanmi m Ayiti ki te fè voye l pou mwen. Mwen vreman apresye sa. So ajil edem ansanm avek vizaj mwen. Pou moun ki pat konnen ajil, ajil se yon yon remed, yon pwodwi ou kapab itilize nan kow. Ajil kapab geri depi se maladi ou genyen nan kow. Rezon fèm ka pwouve sa se paske mwen gade plizyè dokimantè sou sa. Alright? M gade, m te menm gade yon ayisyen ki tap fè yon dokimantè sou li tou. Misye se remèd e medsen fèy li ye. Kote ke li tap pale de, bon si w vle gade videyo an, tcheke li sou YouTube wap jwenn li. M gade dokimantè sou an Afrik tou, Afriken ki ap pale de ajil, ki kantite bagay ajil ka fè. Ajil pa sèlman pou vizaj nou. E si w gen anpil bouton nan vizaj ou tou, konsidere itilize ajil nan vizaj ou. Alright? So, ou kapab itilize ajil ki pral ba w rezilta ke w bezwen an down there. So, sa w ap bezwen, yon vè dlo ansanm avèk yon mezi pou w kapab mezire l.

M ap itilize yon ti sou. So, fè sa pandan 2 fwa pa semèn avan ke w al dòmi. Fè li konsa epi mete li yon kote kouvri li. Nan maten, w ap jwenn yon dlo konsa. Ki klè menm, paske sa e maten an m fè li, m pa t gen tan fè l yèswa. W ap jwenn yon dlo klè konsa. Sa a poko fin poze, bat w ap jwenn yon dlo konsa. Dlo sa a, w ap separe li, w ap mete li nan yon lòt veso, kote ke w ap ka itilize pou fè twalèt ou. Wap jete ma a. Alright, wap sèlman itilize pati anlè an la, epi wap jete ma a. Epi wap fè twalèt ou ansanm avèk li guys. Just so that you can see the difference. Pa itilize lè w fèk fè l, paske sa vle di ou pral mete tout te a, tout maji, ajil la nan bagay la. So wap sèlman itilize dlo an. You guys see the difference? So sa se pandan l fin poze, w ap jete ma a, epi sa a li ou fèk mete li. So e sa k fè li mye ou kapab fè l nan maten, ou mete l dòmi, avan w al dòmi ou fè li. Li bon ajil la paske gen feg lan tou. Kwen sa a soti sodo. Sodo menm nan dlo sodo an sa a soti. Sa vle di sa a se bò aje lan. Ou ka bwè l tou. Ou ka fè tout bagay sou kò w. Boulè nan vant ki pa janm kite w ka bwè aje l tou. Mete fè ma like mask ansanm avèk li nan vizaj ou si w gen anpil bouton nan figi w. So, si ke w ap chèche rezil rezilta. nan yon ti tan pa fèl chak jou guys don't do that everyday humm pa fèl chak jou jus fè li de fwa pa semèn and then nap jwenn solisyon ke nap chèche an pou ti jan sispann di ti mamoun genyen. Alright guys, so that was it for this video. Si ke ou poko gade premye video yo ansanm avèk la lwa, link lan ap anlè konsa pa pou konsa ou kapab gade li alright. Pa bliye pou nou like, like, please like and then kite yon ti kòmantè pou mwen um dim èske ou te konn itilize glas lan deja, kijan debouyan yo konn fè lè w mete l. Kim fòmil gouyad ou konn bay lè w mete glas lan epi give this a try alright give this a try it's all natural si w poko abòne ansanm avèk chanèl lan pa kite videyo sa a fini pou w pa fè l ede m map ede nou merci beaucoup and I really appreciate it ok thank you so much for watching this video.